Pa gen yon moun ki ka di m pou gade videyo sa yo, pou gade foto sa yo k ap veyikile sou entènèt lan oubyen sou rezo sosyo yo pou w pa tris, pou dlo pa koule nan zye w. Jodi an se ansanm avèk anpil tristès m ap gade yon grav aksidan ki fèt Senmak. M ap gade yon valè fanm vanyan ki kouche kote ke yo kouche youn sou lòt, youn apiye sou lòt, yo pèdi lavi yo. Fanm vanyan sa yo, byen si, yo te sot chèche lavi pou yo te bay pitit yo. Ou di mwens, se kapab pitit ou ki sot chèche lavi pou pote ba Manman, ou konnen bay papa yo. Mwen imajine m, yon manman ki gen pitit, e manman sa al chèche lavi, li sou tèt kamyon, li sou tèt kamyonèt, non peyi ki si difisil nan moman n ap pale an la. E malgre tout difikilte l ap fè fas, malgre tout danje l ap fè fas, Li oblije pran lari an paske pa gen le chwa. E pandan ke l pran lari an, pitit sa k ap ret tann avèk espwa, l ap manje yon bagay avan l dòmi. Pitit sa k ap tann avèk espwa, manman l ap retounen vin jwenn li. L ap ka bay manman l yon dènye akolad. L ap ka jwe a manman l pou yon dènye fwa. Manman sa pètèt ki te panse l ap retounen. Pou l pase yon lòt moman ansanm avèk pitit li, ansanm avèk fanmi li. Men jodi a, se te dènye jou yo. Lè m gade imaj sa yo, yo fè m tris, yo fè m reflechi. E premye bagay ki monte nan tèt mwen, paske m konnen pa plis pase moun sa yo ki pèdi lavi yo fason sa. Premye bagay ki monte nan tèt mwen. mwen poze tèt mwen kesyon, e si se te mwen menm ki te nan plas moun sa yo? Lè m fin pèdi lavi m ki kote m ta prale? Ou menm k ap gade imaj sa yo, pa sèlman gade yo epi atriste kè w, men sa ki pòtan kounya la, se lavi pa w. Si w te nan plas moun sa yo, ki kote w ta prale? Anpil fwa nap viv, nou panse demen ap pati ansanm avèk nou. Nou panse demen se pou nou. Men lavi an toujou ansenye nou ke demen pa pou nou. Sèl moun ki kapab defini demen nou, li pa lòt ke Bondye nan syèl lan. Sèl moun ki kapab, humm. Di kisa demen nou ap ye? Se sèlman Bondye nan syèl la. Mwen raple pandan yon peryòd, lè ke Noye t ap preche levanjil, Noye t ap rele tout moun pou yo abandone peche, pou tout moun repanti, pou yo vin jwenn Jezi Kris. Moun yo tap pase Noye nan betiz. Yo vin pase Noye nan betiz plis lè yo wè Noye ap konstwi lach lan. Paske nan yon santre vil, kòman w ka konprann yon moun kap konstwi yon lach, yon moun kap konstwi yon gwo bato, ou ta sipoze konstwi li bò lanmè. Ou ta sipoze konstwi li yon kote ki tou prè lanmè. Nan yon vil, lapli pa janm tonbe. Epi pou yon nonm vini, l ap konstwi yon bato, li di w pou w antre andedan bato sa, paske pral gen yon delij. E pèp la li menm ki t ap viv nan enkredilite, Labib di nou, yo t ap marye pitit yo, yo t ap marye, yo t ap bwè, yo t ap pran plezi, jiskaske. Jou delij lan, li menm li te rive. Men Noye, ki te sèl grenn jis, ansanm avèk fanmi li, ke Jezi Kris te rankontre, ke Bondye li menm te jwenn nan jenerasyon an, ebyen l te fè l rantre ansanm avèk fanmi l, ansanm avèk tout bèt ki te gen chans ki rantre yo, epi apre sa pòt la te fèmen. Mon frè, ban m di w, lè ou gade jan de aksidan sa yo, Lè w wè lavi yon moun pase nan yon tèl kondisyon, ou sipoze panse ansanm avèk lavi pa w. Aksidan sa yo dwe ansenye w gen anpil bagay ou ta sipoze pran oserye kounye a nan lavi w. Gen anpil bagay kounye a ou ta sipoze panse ou diferan nan lavi w. E ou menm kap gade m la, ki toujou ap viv nan enkredilite, ki pa vle anonse levanjil, ki pa vle pale de Jezi Kris, ki pa vle anonse la bòn nouvèl, mon frè ou gon chatiman kap tann ou. Paske nan video presedan m te fè an, Nou te montre nou klèman kote ke son obligasyon ke nou genyen pou nou preche levanjil. Nou tout gen yon manda pou nou preche levanjil. Labib ale pi lwen pou'l ansenye nou. Nou gade pou nou wè fanm samaritèn nan lè'l te rankontre ansanm avèk Jezi Kris, epi Jezi Kris fin revele fanm samaritèn nan sekrè lavi'l. tout diskresyon ke li te genyen, san ke l pa rakonte Jezi Kris anyen. Jezi Kris ki s on pwofèt. Jezi Kris te rakonte dam nan tout lavi l. E dam nan te tèlman etone, fanm samaritèn nan, ebyen, lè li retounen, l al pale de gran mèvèy sa. Li di yo, Mwen jwenn yon nonm, nonm sa rakonte m tout lavi m. Donk sila sa yo, fanm samaritèn sa a, li te rakonte yo li jwenn yon nonm ki rakonte l tout lavi l. Donk nonm sa a, genlè se Pitit Bondye li ye vrèman. Moun sa yo pa t sèlman kwè paske fanm samaritèn nan te di yo sa. Men pandan Jezi Kris t ap pase nan vil kote ou te ye an ki se Tika, si m pa twonpe mwen, epi Jezi Kris te rete pase yon ti tan ansanm avèk yo. Epi yo menm kounye a la, yo vin gen revelasyon de Jezi Kris, paske yo tande kounye a avèk pwòp zòrèy yo. Se pa moun ki te vin di yo, men yo tande ansanm avèk pwòp zòrèy yo. Donk, fanm samaritèn nan, osito ke l fin rankontre ansanm avèk Jezi Kris, l al evanjelize. L al pale de sa l wè a, l al pale de sa l tande a. Men konbyen fwa anpil nan nou nou esperimante de seri de bagay ansanm avèk Jezi Kris. Konbyen bagay Jezi Kris fè nan lavi nou. Konbyen bagay Sentespri Bondye opere nan lavi nou, men nou pa janm temwanye l, nou pa janm pale de li. E fanm Samaritèn nan, atravè senk revelasyon sa yo ke Jezi Kris te fè nan lavi l lan, li t ale li t al temwanye, li t al pale de Jezi Kris. Donk se sa k fè nou bezwen pale de Jezi Kris. Tout moun sa yo ki nan machin nan ki mouri yo, nou pa konnen konbyen ladan yo ki te gentan fè lapè ansanm avèk Jezi Kris. Nou pa konnen konbyen ladan yo ki te gentan resevwa Jezi Kris. Petèt anpil fwa n ap viv. Ou di m pa asasen paske m poko janm pran zam tiye yon moun. Mwen pa asasen. Paske poko janm pran kouto m tiye yon moun. Mwen pa asasen paske poko janm lapide yon moun, poko janm pran wòch mwen tiye yon moun. Men vwazen sa ki bò kote w la, konbyen fwa w preche levanjil? Zanmi sa ke w genyen dèzane e dèzane. Ou an kominikasyon ansanm avèk li. Konbyen fwa w pale l de Jezi Kris? Si l mouri demen si Dye vle w pral di w pa responsab. Mwen menm ki responsab pou ou? Jezi Kris ki responsab? Mon frè bouch sa nou genyen an nou genyen l pou nou anonse levanjil. Nou pa gen bouch nou pou nou detwi moun men nou gen bouch nou pou nou preche labòn nouvèl. Petèt nou gen dwa panse bòn nouvèl lan son bagay ki difisil, ki konplike. Bòn nouvèl lan, li pa difisil, li pa konplike. Preche la bòn nouvèl vle di anonse le salut par la grâce en Jésus Christ pa mwayen de la fwa. Ou tande? Men bòn nouvèl la, son bagay ki senp. W ap anonse ansanm avèk payen yo, moun ki poko resevwa Jezi Kris yo, w ap anonse yo Sali an pa lagras, kote ke w pa gen yon goud ou peye pou Sali an. E m pral pwouve nou sa. Nan Efezyen chapitre 2, vèsè 8, Labib di klèman, Se pa lagras ke vouzèt sove. par moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, paske son don Bondye li menm li fè nou. Ou tande? Se pa la gras mwen menm ansanm avèk ou nou sove. men pa mwayen de la fwa. E la Bib di nou klèman, Sove mwen pa vini de mwen, li pa vini de ou. Paske son gras, son don de Dye pou limanite. Ou pa bezwen peye, ou pa bezwen vann pitit ou pou kapab konkeri sali sa. Ou sèlman bezwen kwè, ou sèlman bezwen manifeste la fwa. Ou sèlman bezwen renonse ansanm avèk peche w. Paske lè m ap gade aksidan sa, m imajine se te kapab mwen menm, se te kapab ou menm tou. E si se te mwen menm? E si se te ou menm? Poze tèt ou kesyon sa, ki kote ou ta prale? Ki kote ou ta prale? Si se te ou menm ki te nan aksidan sa, ki te pèdi lavi w, ki kote ou ta prale? Ki kote w ta prale? Nan Mak 8, vèsè 36, Labib di nou ankò, Ki sa sa ta koute yon nonm si l ta genyen tout mond lan e l ta pèdi nanm li? Ki sa yon nonm ka bay an echanj avèk lavi li? Donk, monfrè, bèl tenis lan w wè an, l ap pase apre de jou. lap pèdi valè l aprè 2 jou. Bèl machin nou wè an, lap pèdi valè l aprè 2 jou. Bèl telefòn ou fè foli pou li an, lap pèdi lavi, lap pèdi valè l aprè 2 jou. Bèl kay sa a ke w te toujou reve an, lap pèdi valè l aprè 2 jou. Wap fon mwa dòmi ladan l, wap gentan wè l pèdi valè li. Donk se pou m montre w mon frè. Pa gen anyen ki vo pri sali an. Lavi w vo plis ke tout bagay sa yo. Ou menm anpil fwa ki gen manda sa ke mwen menm mwen genyen an, paske nou tout Nou gen manda pou nou anonse la bòn nouvèl, pou nou evanjelize. Men anpil fwa w pa fè l. Ou gon sèvis ou kapab rann mwen. Menm lè se pa vwa w ki nan videyo sa, menm lè se pa imaj ou ki parèt nan videyo sa, men rann mwen yon sèvis. Sèvi ansanm avèk vwa m. Sèvi ansanm avèk imaj mwen, si ou menm ou timid. Si ou menm ou wont levanjil lan. Sèvi ansanm avèk imaj mwen. Sèvi ansanm avèk vwa mwen pandan ke w ap pataje videyo sa a, e konsa ou a evanjelize fason sa a, kote ke w ap ede plis moun tande bon nouvèl la, w ap ede plis moun tande mesaj la. Labib tèlman klè, Labib tèlman ekilibre, Labib tèlman verite. Si w pa kwè jodi an, m pa konn ki lè w ap kwè. Pa bliye, demen pa pou ou, demen pa pou mwen. Demen pa pati ansanm avèk ou, demen pa pati ansanm avèk mwen. Aksidan tèlman choke m, e sa k ap rive Ayiti tèlman choke m, sèlman jodi an, m ap gade kantite imaj mwen wè. Gon lòt imaj, kote ke yo di nan Basen Ble, gen yon pwofesè ki pèdi lavi li. Alò se sa yo rapòte. Yo montre yon videyo kote gen pwofesè sa l ap brile nan dife. Donk se sa yo di. Men ou kapab wè vrèman nan imaj yo gen yon moun ki nan dife a. Ou menm k ap viv Ayiti kounya la. Kote ke peyi a plonje nan enstabilite sa. Kote ke peyi a plonje nan kriz politik e imanitè sa. Kilè w ap detounen de tout inikite w yo? Kilè w ap detounen de tout peche w yo? Kilè w ap deside. pouki ou resevwa Jezi Kris nan lavi w. Jezi Kris disponib, Sentespri disponib pouki li abite nan ou, pouki li transfòme ou, pouki li chanje ou. Anpil fwa, nou panse se nou k ap chanje tèt nou. Nou menm konn di, Lè m fin abandone tèl bagay, m ap resevwa Jezi Kris. Monfrè, si w te gen fòs pou w te abandone sa w ladan l, ou t ap abandone l deja. Labib di konsa, Jezi Kris menm k ap pale, li di, Vini jwenn mwen, ou menm ki fatige e chaje, m ap ba ou repo. Mwen menm, mwen bezwen repo. Mwen vini bò kote Jezi Kris. Se sèl li menm ki bay lapè. nan mond boulvèse sa ke nap viv lan la. Ou menm ki boulvèse, ki bezwen lapè, vin jwenn Jezi. Ou menm ki santi ou chaje, ou menm defwa ta vle suiside, mon frè, hum, vin jwenn Jezi Kris, m garanti w, lap baw lapè, e lap baw lavi ki pap janm fini an. Ke Bondye beni w, mwen priye ke chak moun ki pral gade videyo sa, Nou kapab pataje l e lè sa n a evanjelize fason pa nou pandan ke n ap pataje video sa. Ke Bondye beni nou, ke gras li ret ansanm avèk nou. Nou priye ke Bondye toujou gen mizerikòd pou nou menm pèp Ayisyen an e pou tout lòt pèp k ap pase sa ke n ap viv jounen jodi a. Rete ansanm avèk gras Senyè a.